N ap di bonswa, bonswa, bonswa avèk tout frè n ak sè nou yo ki abitye tande nou, ki abitye gade nou. N ap di nou bonswa nan non Jezi ki te vin mouri sou lebwa di Kalvè pou te kapab ba nou lavi ki pap janm fini an. Enben, se emisyon pa w la ki antre lakay ou nan moman sa a. E nap diw ke emisyon paw la ou konnen se la pawol ki sov la pawol ki sov sou chèn YouTube pawol divin nan moman sa nap envite chak grenn manm e pawol divin kapab mete yo prè paske nou pral komanse men avan ke nou komanse nou pral priye bon Dieu poutèt li kapab asiste nou amen An nou bese tèt nou pou nou kapab priye. Dye k fò e gran, ki twò pwisan, Dye ki bonte, Dye ki mizèrikòd, nou di w mèsi nan moman sa a kote w te ka fè nou gras, ou te ka fè nou dòmi nou leve, ou te ka fè nou sòti nou al legliz pou n t al louwe w, pou n te ba w glwa w menm sèl merite. Nou di w anpil mèsi, Pè Sen. Men emisyon nap prezante devan ou nan moman sa a, nap mande ou Letènèl de Lamou e ba nou pawòl pou nou kapab di, ba nou pawòl pou nou kapab kominike avèk lòt moun ki bezwen, ki bezwen pawòl, menm nou menm tou Senyè nou bezwen pawòl, nou mande ou ba nou pawòl afin ke pou tout bagay kapab fèt byen, pou tout moun ki va tande mesaj sa, pou tout moun ki va tande pawòl sa, yo va santi ke yo vrèman satisfè de sentespri ki te voye pawòl sa pou yo m mande w papa touche nou ba nou pawòl pou n di m pa pre nan non pa m paske m pa konn pa di men m pre nan non jezi pitit ou ki viv ki au siècle des siècles amen frè m ak sè m yo se yon reyèlman plezi aprè midi an pou tèt pou nou kapab pale de la pawòl de Dieu. E n ap di w ke se yon privilèj li ye pou nou a chak fwa ke nou vini pou nou pale de la pawòl de Dye avèk ou. E jodi an n ap pale de yon de yon pawòl, de yon travay ke Bondye ba nou pou nou fè antanke moun ki asepte l kòm Sovè e Mèt li. Ok paske avan lale li ba nou pawòl sa menm li di nou konsa ke evanjelize nou pa kapab rete avèk bouch nou fèmen pou tèt nou pa evanjelize frè m ak sè m yo e nap jwenn e tèm nan li di konsa ke il fo evanjelize avèk avèk la parole de Dieu, avèk levanjil, il faut évangéliser avec levanjil, sa signifi, ke sa sa signifi, avèk la baz de levanjil, avèk la baz de levanjil, sa vle di ke frè m ak sè m yo, nou pa kapab pral preche ou di mwen se nou pral évangéliser. pou nou pral pale pawòl pa nou. Il fò ke nou genyen sa yo, la bib an men, pou tèt pou nou kapab pale de la pawòl de Dye. E konprann byen ke e nou dwe evanjelize avèk baz levanjil la. Ki baz levanjil la? Se lanmou, konpreyansyon. Se sa k baz levanjil la. Frè m ak sè m yo, li enpòtan pou nou konprann sa. Sa vle di ke gen de fwa nou al evanjelize yon moun, moun nan pap nan kondisyon pou l tande pawòl la. Swa ke l ap travay, swa ke l ap fè yon seri de bagay ke l t ap fè, swa ke l te okipe. Sela siyifi ke n ap lave men nou, siye atè, si tout fwa ke nou al evanjelize yon moun konsa, nou kapab gen pwoblèm avèk li. Bon wi, an nou gade avan ke nou antre nan sistèm nou dwe pale w la, n ap di w ke gen yon sistèm devanjilizasyon ki rele levanjilizasyon de la sajès. Èske nou konprann? Ki jan ke nou dwe evanjelize yon moun avèk sajès afen ke metòd de la sajès di. Ki jan ke nou dwe evanjelize yon moun avèk metòd sa afen ke petèt moun nan kapab konprann Sa nou vin di la. Non pa ke pou nou pral moutre moun nan ke nou menm nou se nou se gwo moun, nou menm nou pa nou gentan gen Jezi deja. Non! Nou pa fèt pou nou fè l konsa. Sa siyifi ke nou genyen pou nou evanjelize moun nan avèk konpreyansyon, avèk sajès. E n ap li pou ou premye, premye, premye vèsè nou. N a pral nan Jan, chapitre 15,

Sa rive fèt frèm ak sèm yo. Se pa avèk fòs nou. Paske mwen menm avèw nou pa gen fòs sifizaman poutèt nou te kapab asepte Jezi. Nou pa gen fòs sifizaman. Men Se Bondye menm ki chwazi nou poutèt pou nou kapab sèvi l. E lèl chwazi nou an, li pa chwazi n pou n vin fè parese. Li pa chwazi n pou n vin chita nan ban. Li pa chwazi nou pou n vin chante sèlman, pou n vin priye sèlman. Men li vin chwazi nou, li chwazi nou pou. Yon travay byen detèmine. Èske n konprann? Li chwazi nou menm pou yon travay byen detèmine. Ebyen, li di konsa ke, Se nè pa vou ki mave chwazi, mè mwa. Tande? Se pa nou menm ki chwazi l, men se li menm menm ki chwazi nou, mezanmi, frè m ak sè m yo. Li enpòtan pou nou konn sa. Ebyen, ou pral wè nan Matye 4 vèsè 18 e 19. Matye 4 vèsè 18, Matye 4, Matye 4, e se bò lari nou rete, si nou tande gen yon bri k ap fèt, nou pa bezwen enkyete nou, se paske nou rete bò lari. Èske nou konprann?

Sa siyifi ke, frè m ak sè m yo, a chak fwa ke youn nan nou asepte Jezi, a chak fwa ke youn, yon, yon gason oudyouwens yon fi asepte Jezi, ou asepte Jezi poutèt pou w kapab vin pechè dòm. Sa ki rele pechè dòm nan? Evanjelizasyon. Evanjelize frè ou ak sè ou yo. Evanjelize yo afenke poutèt yo kapab pran konsyans de sitiyasyon yo, ebyen, poutèt pou yo kapab asepte Jezi kòm Sovè yo. Ok? Paske. Nan lemond, ale aktyèl, anpil moun ap peri, anpil moun gentan peri, anpil moun mouri san Jezi. Enben, mwen menm avèk ou, nou genyen le travay pou nou kapab e preche levanjil, evanjelize moun ki poko konnen pawòl Bondye afenke petèt nou kapab touche kè yo, Sentespri touche kè yo avèk pawòl sa a, petèt yo kapab aksepte Jezi. Nou prale touswit.

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sa se metòd de la sajès lan. Lè ke ou pral evanjelize yon moun, ou pral pale de la parole de Dieu, il faut ke ou mete ou nan kad moun nan. Piga ou, piga ou distenge ou ansanm avèk moun nan. Ou konprann? Nou tou lè 2 se menm bagay, men ou pral esplike li an lon e an laj sak fè sa. Gade sa l di la? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sa sa vle di? Sa siyifi ke peche adamik lan, nou tout nou se pechè. Pa bliye ke se papa n ak manman nou ki te peche nan le jaden Dedèn. Ebyen moun sa yo, piske yo te peche nan le jaden Dedèn, in fwa ke nou fèt, nou menm nou peche. Ou konprann? Nou peche paske nou sòti nan yo. Èske nou konprann? Nou sòti nan yo, afin ke nou peche, sa vle di ke pa gen moun ki pa pechè. Pa gen moun ki pa pechè. Ou konprann? Anpil moun konn vle fè moun konprann ke yo pa pechè, men se fos doktrin sa yo ye. Sa signifie ke pa gen lòm sou latè ki pa pechè. Ok? An nou gade nan, a une méthode de la sagesse lan, Montre moun nan ke ou pa divize ou, ou pa fè ladiferans ant li menm e ou menm. Moun nan ap wè ke ou son moun ki saj, l ap wè ke ou son moun ki gen anpil konpreyansyon. Wi. Nan Women 6 vèsè 23 li di yon lòt bagay. Li di konsa ke, Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tande byen wi. Akoz de peche paran nou yo, gran paran nou yo te fè nan jaden an, ebyen sa koz ke tout moun sibi de mò, sibi e sa n ta di la kondanasyon sa ki rele la la mò. Tout moun gen pou mouri. Pa gen yon moun ki p ap mouri. Men sa k pi bèl nan kesyon an, li pa sèlman lamò fizik, men li lamò espirityèl tou. Li kòmanse avèk lamò espirityèl. Lamò espirityèl la, sela sifi ke moun nan li inyore lapawòl de Dye. Li pa nan la de Dye. Li pa nan le la de Dye. Li, li, li, pawòl Bondye p ap mache avèk moun konsa. Sa vle di ke se yon moun ki lwen de Dye. Li pa gen relasyon entim avèk Bondye. Mas li di ke depi nan le jaden Deden, se peche nous a donne comme condamnation la mort. Èske nou konprann? Kounye a la, la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Nou, yon lòt fwa nou te, nou te deja devlope 3 tip de mò sa yo, men yon lòt fwa nan va pale de sa an long et en large. Sa siyifi ke nou dwe montre moun nan ke nou tout peche. Epi, paske nou tout peche, nou tout gen pou nou mouri. Nou tout gen pou nou mouri. Paske nou tout gen pou nou mouri. Ok? Se pou montre moun nan ke nou tou lè de se menm bagay nou ye. An dote tèm, ou pral eksplike l. Kijan ou menm bagay la? Ou di mwens, kijan ou divize, kijan ou diferan ansanm avèk li? Ebyen wi, lè nou gade nan Women premye vèsè 16, n ap fon ti bak, n ap pran Women premye vèsè 16, Women premye vèsè 16. Women premye vèsè 16. Wi, n ap jwenn li la. Wi, li di konsa ke, Car je n'ai point honte de l'Evangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Sa siyifi ke gen anpil moun ki asepte Jezi men yo gen sa yo rele yo maladi pa ka pale. Non! Antanke kretyen, lè ke w asepte Jezi, ou pa ka gen maladi sa, paske Jezi mouri sou le bwa di kalvè, li peye dèt ou yo pou ou, ou pa dwe anyen. E si ou pa dwe anyen, enbyen ou lib, e si ou lib, ou dwe fè levanjil la kòmsadwa, ou dwe evanjelize frè w ak sè w yo ki poko konnen pawòl la, ou dwe mache pale pawòl la menm jan li di l nan Matye. 28, vèsè 19 e 20, Ale patou dan lemond, preche labòn nouvèl a tout lakreyasyon. Nou tande? Epi moun ki kwè yo, yo va batize, yo va sove, e sa k pa kwè yo, yo va kondane. Sa siyifi ke mwen menm avèk ou, frè m ak sè m yo, nou gen yon travay pou nou fè. Nou gen yon travay nan men nou pou nou fè. Nou pa kapab rete. Pou n pa fè travay sa a. Èske nou konprann? Sa siyifi ke il fo ke nou fè l an bòn e difòm tou. Sa vle di ke fòk nou anplwaye la méthode de la sagesse. Mete w nan menm poul ansanm avèk moun nan, epi an avan ou va eksplike moun nan kijan ou diferan avè l. Wi. E lè nou gade nan Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 13, Actes des Apôtres 13, Actes des Apôtres 13, n ap chache pou Actes des Apôtres 13, le verset, le verset 47. Bon, n ap gade pou

Partout le monde, e prèche la bòn nouvèl a tout la kreyasyon. Ki bòn nouvèl sa nap preche a? Nou pral preche ke Jezi te fèt, Jezi viv, Jezi mouri pou nou e li resisite, li pa mò ankò, li vivan. Enben, se bòn nouvèl sa a pou nou al eksplike moun yo, pou nou pale yo, pou nou di yo ke Malgre tout pwoblèm yo kapab genyen, malgre tout traka yo kapab genyen, ebyen, yo gen yon Nonm ki kapab sove yo e ki te deja vini, li bay vi l pou l sove yo. Kounye a, yo menm, yo rete pou yo fè, pou yo pran desizyon yo. Èske n konprann? Sa siyifi ke, frè m ak sè m yo, nou la pou n pale labòn nouvèl, pou n preche labòn nouvèl. Bòn nouvèl la se Jezi, paske li menm, li se. Li se, li se kòmansman e lafen. Dotan plis li se kòmansman e lafen, li se chemen an, li se lavi ki p'ap janm fini an. Wi. E nou genyen 3 pwen ki ekstrèmeman enteresan pou nou ta kapab eksplike ou nan etid sa a sou levanjelizasyon. Premye pwen li di konsa ke, Il faut que vous évangélisez avec discipline. Mezanmi, evanjelizasyon pa fèt san disiplin. Ganpil moun ki gen dwa annik wè yon moun ap fè yon bagay la, paske l wè moun nan ap fè bagay la, ebyen l ale, l ale bò kot moun nan, li tonbe pale avèk moun nan, li vle fè moun nan konprann ke sa l ap fè a pa bon. Men se pa nan, e pa nan menm moman an. Pou w rale yon poul vin jwenn ou, se mayi ou ba li. Ou konprann? Pou w rale yon poul vin jwenn ou, ou pa ka, ou pa ka ap voye wòch dèyè l, li p ap vini, l ap rete byen lwen. Men, si ke ou ba l mayi, l ap vin jwenn ou, enben w ap kenbe l. Sa vle di ke fòk nou. Fè evanjelizasyon avèk disiplin. Moun nan pa ka ap travay, ou pral evanjelize l. Moun nan pa ka ap fè yon bagay, ou pral evanjelize l. Moun nan pa dispoze pou l tande w, ou vle evanjelize l. Non, fòk nou fè l avèk disiplin. Dezyèm pwen li di konsa ke, Si la pèsòn ke vous evanjelize veut parler, laissez-lui parler. Se sa l ye wi. Lè w ap evanjelize yon moun, ou wè moun nan vle vle pale, kite l pale. Ou menm, rete rete tou dousman. Tande sa l ap di. Kite l pale. Lè l fin pale, èske w konprann, lè sa a, w ap analize tout sa yo te di w yo, kounye a w ap gen agiman pou w prezante ba li poutèt pou w ka fè l konprann sa li pa konprann yo. Èske nou konprann mesaj m ap di nou an? Ebyen, nan sans sa a, mezanmi, kite moun yo pale, piga nou plen moun yo avèk yon pakèt pawòl. Lèfini, evanjelizasyon pa fèt nan yon sèl jou. Nou konprann? Evanjelizasyon pa fèt nan yon sèl jou. Oke. Twazyèm nan, li di konsa ke, Ne jamè repete, ou di mwen, ne jamè done se non a la pèsòn ke vou evanjelize. Ne jamè poze sèt kesyon a sèt òm. Du moins a a cette personne la. Tande, pa janm poze moun wap evanjelize kesyon sa. Pa janm poze l kesyon sa. Depi w poze l kesyon sa, ou gentan retire atansyon l nan sa w pral di l la. Ki kesyon l ye? Etes-vous chrétien? Eske se kretyen w ye? Non, pa di sa. Pa poze moun w ap evanjelize kesyon sa a. Ok? Etes-vous chrétien? Non, ou pa gen dwa poze kesyon sa a. Paske gen anpil Ayisyen, lè w di yo, Eske se kretyen w ye? Y ap di w, Eske se bèt mwen ye? Ou konprann ke sa vle di la? Sa vle di ke il fo anplwaye dè tèm ki pou atrayi moun nan, pou ki atire moun nan. Vè ou menm. Ou konprann? Pi gwo anplwaye tèm gwoso modo, bagay ki pral fè moun nan reflechi, bagay ki pral fè moun nan di, men ki sa l di m la a? Apa l di m pa kretyen? Nou konnen ke mo sa a ann Ayiti se yon mo kouran li ye, sa vle di ke tout moun gen dwa konn pale pawòl la an kreyòl, yo di w, a, ti nèg sa a pa kretyen non, gade eta l, gade sa l ap fè. Èske nou konprann? Sa siyifi ke si ke ou pral evanjelize yon moun, ou poze l kestyon sa a, enbyen ou deja kraze evanjelizasyon an. Ok. Lè nou gade, ou pral pale avèk moun nan, w ap di konsa ke, gade, tande byen, ou konn poukisa ou bezwen asepte Jezi? Paske Bondye kreye lèzòm, se vre, Men, toutotan ke ou poko asepte Jezi, ou rete kreyati de Dye. Èske ou konprann? Kounye a la, ou pral di l, ann al gade nan Jan premye vèsè 12. Èske ou konprann? Kounye a la, w ap, w ap e, chache yon jan pou w rale, rale moun sa a sou ou. Èske ou konprann? W ap di, bon, ann gade nan Jan premye vèsè 12, kisa l di?

Lè ke yo vin asepte Jezi, ki sa? Bondye ba yo posibilite a pou yo kapab vin anfan de de Dye. Sa vle di ke ou vin ne de nou, de nouvo. Èske ou konprann? Se nan sans sa ou pral eksplike moun nan, men diferans ke ki genyen ant mwen menm avèk ou. Èske ou wè l? Paske kounye a la, mwen menm mwen se yon pechè repanti, e ou menm ou se yon pechè kounye a ki poko repanti. Se sèl diferans ki genyen mwen nan avèk ou men nou tou lè 2 se prèske menm bagay èske ou konprann kounya la lè sa lè ou di moun nan sa moun nan ap eseye konprann ou èske ou konprann ou pap rantre nan pèsonalite moun nan ou pap pale avèk avèk awogans èske ou konprann kounya la moun nan lap eseye konprann ou jan map gade la mwen wè ke. E E video a ap yon ti jan long men nape nape nape nape kontinye konsa na prale nan Jan 3 vèsè 16 wap esplike moun nan men sa Jan 3 vèsè 16 di Bondye tèlman renmen lèzòm li voye sèl pitit li an vin mouri sou bwa di kalvè poutèt poul kapab bayo lavi ki pap janm fini an. Se sa wi. Se sa ou pral di moun nan, wap esplike moun nan. Wè, men ki pou ki rezon ke fè ke li endispansab, li menm yon nesesite pou ou kapab asepte Jezi kòm sovè pèsonèl ou. Paske wap esplike moun nan, wap di konsa ke, ok, wè, pandan ke wap viv sou tè a, San Jezi, se tankou ou pa tèlman gen gwo pwoblèm, men alalong gen pwoblèm, nan pwofondè li gen pwoblèm wi, men wap esplike l konsa. Men si ou mouri san Jezi se la pwoblèm nan chita. Paske la ou mouri san Jezi, ou pa gen chans de repantans ankò. Èske ou konprann? Fòk nou esplike moun yo bagay la di fil an egwi poutèt yo kapab konprann. Frè m ak sè m yo, se t on reyèlman plezi poutèt m te kapab vin prezante nou tèm sa. Li poko fini, paske nou gen on pakèt lòt bagay ankò nou ta dwe di. Men sa n ap di ou, lè ke ou ap evanjelize on moun, chache aplike metòd de la sajès. Aplike metòd de la sajès, sa pa vle di ke se pè ou pè moun nan, non, non. Se pou nou aplike metòd de la sajès, paske nou menm, si ke nou di ke nou chanje, si ke nou di ke nou son lòt moun, fò fè, fò demontre ou son lòt moun. Ou pa ka di ou, ou son lòt moun, epi ou rete nan menm sitiyasyon an avèk lòt moun k ap tande w la. Hum! Kòman l pral fè konprann levanjil sa a? Hein! Kòman l pral fè konprann sa w pral di l la? Si w rete nan menm inyorans ke li ye a li menm. Ou konprann? Si ke w pa anplwaye metòd de la sajès lan, ou anplwaye yon lòt metòd ki pa bon, yon metòd dawogans, ou konprann, yon metòd enkonpreyansyon, enben, kòman l ap santi l? Li p ap ka tande w e ou p ap ka ramne moun sa a Jezi. Èske n konprann? Konseye w, anseye w, fòme w. Nan sans sa, lè ke w pral pale avèk yon moun de Jezi, fò w konn kijan pou w pale avèk li de Jezi. Ou pa ka pale avèk li de Jezi nenpòt kòman. Ou pa ka moute sou li nenpòt kòman, paske li son malad. Lè yon doktè pral sou yon malad, li dwe konsilte premyèman pou l wè sa l genyen, pou l gade pou l wè kibò li pral manyen l. Èske w konprann? Sinon, li kapab touye l. Se menm jan avèk yon moun ki poko asepte Jezi. Ou konprann? Sa vle di ke li se yon moun ki danjere. Li se yon moun ki vrèman fleksib. Èske w konprann? Sela siyifi ke ou dwe anplwaye de tèm vrèman trè koreyan afenke petèt ou kapab genyen moun sa. Nou pa la poun met moun deyò legliz kòm mwen tap gade avan yè sou Facebook map pwofite di nou sa kote m wè yon pastè ap met moun deyò legliz paske moun nan pa gen bib madan pastè a li pa konn wòl li li pèdi wòl li li pa konn wòl li paske moun pa met moun deyò pou bib si ke moun yo paka achte bib se devwa legliz lan Tanp lan, pou yo achte Bib met nan legliz lan. Moun nan pa pral avèk Bib lan. L ap kite l la. Lè l vini, li gade l, epi li kite l la. Ou konprann? Gen, gen, gen asanble k fè sa. Madam nan ap met moun deyò legliz. Èske w konprann? Malerezman, pa gen yon moun ki ka pale avèk li. Pa gen yon moun ki te kapab di l, Fè w kanpe. Alelouya! Se sèl chèf. Malerezman. Men si m te la m t ap pale avè l. Nou konprann? Sa siyifi ke, frè m ak sè m yo, li enpòtan lè nou pral evanjelize yon moun pou n konn kijan pou n parèt sou li. Méthode de la sagesse. Méthode de la sagesse. E depi ou gen méthode de la sagesse lan, konpreyansyon la tou. Sajès la tou. Konprann? Atitid ou se yon lòt atitid ou genyen. Ou pa gen menm atitid lan. Èske nou konprann? E n ap mande nou pou nou kapab toujou enskri. sou kanal la YouTube ki se Parole Divine e pi petèt pou lè ke nap voye yon video tcheke ti klòch la klike sou li petèt pou de notifikasyon an klike sou li petèt pou nou kapab jwenn tout video nap gen pou nou voye ok menm si ou pa tande nou nap vini nou antrave nou angaje esou konprann sa nap di la sela siyifi ke Nap vini nap voye video. E konprann byen ke jodi an li pa fini. Tèm evanjelizasyon pa fini. E nap retounen pou n vin ba w dezyèm pati lan. E ki va e ki va nou pap janm ka fin pale de evanjelizasyon ou konprann. Gen plizyè tip de evanjelizasyon ou konprann. Gen plizyè mwayen ou kapab evanjelize. Èske nou konprann? Apre sa petèt nou ka rantre nan lòt tèm. Frè m ak sè m yo se te yon reyèlman plezi. Nap kite nou nan de pla men papa Bondye ki gen tout pouvwa pa bliye kòmante voyel bay lòt moun patajel epi enskri nan kanal la ke Bondye kapab beni nou rete nan de pla men papa Bondye ki gen tout pouvwa se te frèw zanmiw pastè André Jeudy rete avèk Jezi ke Bondye beniw.